Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm videyo jodi an se yon ti krèp sale ke mwen vin pataje ansanm avèk nou janm toujou renmen fèl mwen pa renmen pran anpil tan poum kòmanse videyo a tou swit nou pral kòmanse avèk videyo a sa nap bezwen premyeman pou nou kapab fè krèp la nap bezwen farin mwen genyen 250 gram de farin konsa si wap fè plis krèp ou kapab itilize plis farin. Epi la mwen genyen 3 blan de poulè. Ou kapab itilize nenpòt vyann ke ou manje pou kapab fè fas pou mete anndan krèp la. La mwen genyen pwavon, mwen gen te a pèsil, piman, mwen genyen sitwon. Sa yo se pou mwen Ajoute nan vyann ke mwen pral mete anndan krèp la. Ann swiv ansanm avè m. Kounye a sa mwen pral fè la, mwen pral pran vyann mwen an, mwen pral lave vyann mwen an pou m kapab al mete li sou dife. La mwen ajoute yon ti sèl ladan l epi mwen ajoute yon ti vinèg epi mwen pral dekoupe sitwon yo. poum kapab lave vyann nan selman mwen pap chode li ou konnen nou se ayisyen nou renmen lave ti vyann nou nap byen lave li la apre sa pou nou kapab al mete ti engredyan yo ladan pou nou kapab al mete li sou dife li menm pou li kapab bouyi poul kwit la nap byen lave la apre sa nap rense li epi pou nou kapab al ajoute engredyan yo mwen pap chode li mwen pap chode vyann sa Vyann sa li pa bezwen chode li menm. Ou kapab annik lave l epi ou al mete li sou dife. La a vyann mwen an fin lave kounye a sa mwen fè mwen ajoute li nan chodyè ke li te ye a mwen t ap lave l la epi mwen pral ajoute epis ayisyen ladann aprè sa map dekoupe onyon avèk pwavon yo poum kapab al ajoute ladann la mwen gen yon grenn piman vejetaryen li vrèman santi bon li pa pike mwen dekoupe li epi mwen dekoupe onyon an mwen pa dekoupe yo piti rezon ki fèm pa dekoupe yo piti paske lè yo kòmanse bouyi lèm remake ke yo kwit map retire yo poum kapab al blende yo epi mwen ajoute 3 fèy lorye ladanl map itilize 2 ti grenn magi mwen ajoute te avèk pèsi, lay epi poum kapab al metel nan vyann mwen an paske mwen pap kite vyann mwen an tranpe jan mwen di nou an mwen pap kitel tranpe la mwen ajoute epis ayisyen mwen an epi mwen ajoute lay la mwen ajoute ten avèk pèsi, fèy lorye, onyon, pwavon mwen ajoute tout engredyan mwen yo epi mwen genyen yon grenn kawòt ke mwen pral mete ladann poum kapab ajoute nan vyann poul mwen an la sa se grenn kawòt lan kounye a mwen pa montre nou kote mwen epliche li paske mwen pa vle video a twò long mwen te oblije eplichel San ke mwen pat filme l. Mwen ajoute kawòt lan epi mwen ajoute ju sitwon an epi mwen ajoute yon ti dlo paske nou deja konnen vyann sa li menm li pap pran anpil tan pou li kwit. Epi mwen ajoute yon ti sèl epi la mwen vini mwen ajoute li sou dife an pou li kapab bouyi li menm pou li kwit. Map kite li fè yon bon ti tan ap bouyi Paske mwen pa dekoupe l menm si mwen ajoute yon bon ti dlo ladann jis pou l kapab byen bouyi pou sèl kapab byen rantre ladann tou. Epi la mwen vini mwen pral prepare likid ke mwen pral bezwen pou m kapab fè krèp lan. Pou krèp lan map itilize 2 grenn ze men ou kapab itilize 3 grenn ze tou. Men se 2 a ke mwen te genyen mwen fè li avèk 2 men ou kapab itilize. 3 pou 250 gram de farin ou an. La m ap retire jèm nan e apre sa mwen kòmanse bat li. Si ou gen fwè l ap pi fasil pou ou pou kapab bat li pi rapid epi mwen ajoute demi kiyè sèl epi la mwen itilize 3 kiyè bè. Moun ki pral mandem ki beurre ke mwen itilize, ou kapab itilize nenpòt beurre ke ou menm ou fè manje, ou kapab itilize nenpòt beurre ke ou fè manje. E se si, si ou pa genyen beurre, ou kapab itilize l'huile tou pou kapab fè krèp la, ou kapab itilize. lwil pou fèl. Mwen vini avèk fason sa ke mwen fè krèp la paske pou moun ki pa genyen blendè yo pou yo kapab fè li menm jan avèm paske gen anpil moun ki kapab wè ou fè li avèk blendè yo menm tou yo bezwen fè li alòske yo pa gen blendè. Mwen vini avèk fason sa pou montre nou nou menm nou kapab fè li avèk men nou tou. Epi itilize. 2 tas lèt pou 250 gram de farin mwen an. Mwen ajoute yon premye epi mwen vini mwen ap ranvèse farin nan peti a peti pou jiskaske mwen fin mete l epi mwen pran dezyèm lan mwen ap ajoute l menm jan peti a peti pou jiskaske mwen fin mete l e se si n ap byen bat li swa avèk yon kiyè oubyen yon fouchèt oubyen yon fwèt ou sa pral depan de sa ke ou menm ou gen an jis pou li pa fè boul. La si nap gade nou wè krèp mwen an mwen byen pran sanm mwen byen pran tanm mwen bat li so tande a likid mwen an prè mwen pral kite li repoze pandan yon karantèn de minit aprè sa mwen vini nan vyann mwen an la mwen gade li poum kapab retire karòt lan avèk pwavon onyon ke mwen te mete ladann nan paske se karòt lan mwen pral blende avèk pwavon avèk onyon an poum kapab ajoute nan. Vyann nan aprè sa mwen pap ajoute anyen ladann ankò. Gen moun ki pral dim poukisa fè mwen pat fri pwavon avèk onyon. Krèm sale ou kapab fè li nan plizyè fason ke ou menm ou renmen. Ou kapab fè li nan plizyè fason. Wi mwen te ka fèl nan fason sa. Mwen jis vini avèk fason sa. Jis si yon moun vle fè li al eseye li nan fason sa pou li kapab. Al eseye li paske li vreman bon. E la vyann mwen an li menm li prè kounya sa mwen fè map retire li poum kapab al dechifre vyann mwen an map dechifre li avèk kiyè fouchèt epi aprè sa sa w tande a nou pral blende kawòt lan avèk pwavon an pou nou kapab ajoute ladann li vreman bon li vreman gou nan fason ke mwen fè l la. Si ou poko fè l ou kapab al eseye li. E map di yon gran mèsi avèk tout tout nouvo abòne mwen yo. Mèsi anpil anpil anpil pou sipò nou e yon gwo gwo bout tonton salitasyon pou nou chak. E ou menm ki toujou gade m ki pa janm abòne map di ou mèsi tou paske ou pran tan ou pou gade videyo a. E mèsi avèk. Tout ansyen abòne mwen yo mèsi anpil anpil pou sipò nou gras avèk nou menm map avanse pou pi devan lajan nou deja wè mwen fin dechifre poul mwen an kounya sa mwen vini mwen fè mwen pran kawòt mwen avèk onyon pwavon an mwen kòmanse blende yo mwen itilize 2 grenn fwomaj ladann Nenpòt fwomaj ke ou manje ou kapab itilize ladann epi mwen ajoute yon ti lèt ladann epi sa w tande a nou blende yo ansanm kounye a likid sa a sa mwen pral fè avèk li mwen pral ajoute vyann mwen an nan veso sa epi pou m kapab itilize yon ti bagay ladann mwen pap itilize tout paske map kite rès lan pou m kapab al fè sandwich epi la mwen. ajoute li mwen pa ajoute anyen ladann menm sèl mwen pa ajoute ladann paske nou konnen yo te bouyi nan vyann nan ki te genyen sèl mwen pa ajoute sèl epi fwomaj mwen an tou li menm li te genyen sèl se pou rezon sa ki fè mwen pa ajoute sèl ankò ladann epi la nap melange li byen melange apre sa nap ajoute yon ti pwav ladann epi sa w tande a nou fin prepare fas pou n al mete anndan krèp nou an. Se konsa mwen renmen fèl, se youn nan fason ke mwen renmen fèl, mwen jis pataje li ansanm avèk nou. E mwen panse anpil nan nou konnen sa tou, kwizin se yon bagay ki vrèman laj ke li ye, ou kapab fè manje ou nan plizyè fason. Depi ke ou twouve yon bon rezilta, ou kapab fè manje ou nenpòt fason. ke ou menm ou vle. La jan nou deja wè mwen limen feu an mwen ajoute pwelon an epi mwen ajoute yon ti beurre ladann ki pa two anpil epi mwen itilize yon papye jis map eswiye beurre lan paske vreman mwen pa bezwen ni se jis mwen vle grese pwelon an mwen itilize yon ti beurre tou piti e apre mwen epapiye li avek papye a mwen pral ajoute li. kid mwen an kounya. E map di ou menm petèt ki pral tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa nap di ou byenveni ou sou chanèl Widoo L'haïtienne. E map raple ou chanèl Widoo L'haïtienne nan li menm li la pou l vin pataje anpil resèt avèk nou ki gen rapò avèk kwizin. Si tout fwa ou ta entèrese de videyo ke ou gade a, Pa bliye toujou kite yon kòmantè w pou nou nan espas kòmantè la paske espas kòmantè la se mwayen de kominikasyon pa nou e pa bliye abòne pa bliye like videyo a si tout fwa lide w ta di w ou kapab ede nou pataje videyo yo pou nou kapab avanse pou pi devan e pa bliye tou lè ou fin abòne toujou peze klòy de notifikasyon an retirel sou pèsonalize metel sou tout konsa a chak fwa mwen lage yon nouvèl videyo pou youtube ka voye notifikasyon an ba ou ke mwen lage yon nouvèl videyo se sèl fason sa ou kapab ede nou avanse se lè ou abòne se lè ou pataje se lè ou like ou kòmante. E la mes amours nap kontinye pou nou kapab fin fè krèp lan, mwen pap fè tout ansanm avèk nou paske mwen remake mwen kòmanse pale twòp, mwen pale twòp nan videyo a, malgre mwen esplike konsa mwen stil toujou jwenn kòmantè moun kap dim konsa yo pa wè mwen mete tèl bagay tèl bagay alòske mwen toujou mete yo e sesi mwen pa menm pafwa mwen pa menm prezante engredyan yo avan menm. Oubyen mwen prezante engredyan yo avan apre sa lè map remete yo ankò mwen tounen di yo ankò men gen moun ki stil toujou pa wè sa. E map di nou yon gran mèsi avèk tout moun ki toujou sipòte mwen yo, gran sipòtè mwen yo mèsi anpil anpil mwen pa site non nou mwen panse nou konnen non nou deja mèsi anpil anpil de tou kè. Sa vrèman fèm plezi nou still ap kontinye depi nan kòmansman pou jiska mentenan nou pa janm lagem mèsi anpil anpil pou sipò nou sa vrèman fèm kontan sa vrèman fèm plezi. Kounye a nou fin prepare tout krèp nou yo epi nou pral mete fas la nan krèp la mwen gen yon asyèt la se jis poum kapab mete krèp la chita epi poum kapab mete fas lan pou m kapab pliye l. Mwen gen leti, mwen gen fwomaj pou m kapab ajoute ladan l. Kounye a mwen pran yon krèp epi mwen pral pran kèlke branch de leti, mwen ajoute li epi mwen pral mete fas lan. Apre sa m ap itilize yon ti fwomaj ladan l epi apre sa m ap fèmen li. Mwen fè li de fason sa espesyalman pou moun ki Ayiti yo. Mwen pa p kwit li ankò anba fou. Si ou gen fou ou kapab toujou kwit li anba fou men mwen pa kwit li anba fou paske mwen wè anpil moun anpil abòne mwen yo se ayiti ke yo ye si yo menm yo anvi fè li tou pou yo kapab gen fasilite pou yo fèl mwen pa pral mete li anba fou anpil. Kò. Mwen mwen te kite yon ti likid ki te fè krèp la nan bòl la epi mwen pran li mwen pase li jis pou li menm pou li kapab koule. Se konsa mwen ap fè tout. M ap kite 2 sèlman jis pou m kapab mete Nutella ladan yo. Aprè sa, se konsa m ap prepare tout krèp mwen an. Pa gen anyen ladan l ki difisil. Se trè senp, trè fasil. Se konsa mes amours. Kounya la, lè nou fin pliye yo, nou ap itilize menm chodyè ki te fè krèp la paske li pa sal, li pa gen anyen ladan. Nou ap itilize menm chodyè a pou nou kapab remete li sou dife ankò. La jan nou deja wè, mwen itilize menm pwelon an, mwen pa ajoute anyen ladan, mwen pa ajoute bè ankò ladan paske Li pap brile, li ap nan nòmal li, li pap sèch tou, lap byen nòmal, mwen pa itilize bè, sèlman map itilize yon ti fwomaj sou li, sou fas li, aprè sa mwen itilize kèlke branch de pèsil, aprè sa anyen ankò, sa w tande a, krèp mwen an li menm li. pare mes amours se konsa mwen te vle vin pataje ti video sa ansanm avèk nou sitou pou moun ki ayiti yo sa vrèman fèm plezi paske mwen wè anpil anpil moun ki ayiti swiv mwen paske ayiti se yon peyi ki vrèman difisil wè moun nan ka mete minit li poul gade video se yon gwo Gwo bagay mwen di nou mèsi mèsi anpil anpil anpil anpil yon gwo salitasyon pou tout moun ki ap swiv mwen ayiti yo epi mwen ajoute yon ti fwomaj ankò mwen ajoute kelke branch de persil pou dekò la epi sa w tande a krèp mwen an li menm li fini se la ke mwen pral mete fen nan video a mes amours map mande nou pa bliye abòne kòmante like e map di nou